Inyorans moun sa yo, se pa grav. Paske se des inyoran ki pa konn sa m fè nan taba. Se mwen ki te poste videyo a, yo dakò. Fò w eksplike m bagay ponp sa. Pouki sa? Paske m fon pòs la e Caleb sou paj mwen. Men m kòmsi m wè moun yo gon hèn kont ou. M pa konn pou kote hèn sa soti. E youn nan repwòch ke m wè yo fè w se ke ou ta al inogire yon ponp taba. Bagay sa li rete kòm yon tach sou do w brother. Sa k pase pou bagay ponp sa menn?
Se pa se pa yon hèn. Se yon inyorans agresiv. Se yon inyoran ki pa konn ki moun mwen ye, ki jis chwazi yon moman nan lavi, yo panse moman sa a se mwen menm. Ou wè de tout sa m ap di w la la, ou wè m poko di w Maten Karayib. Ou wè m poko di w ki moun ou ye. Ou wè m pa di w Tropik FM. N ap vin sou, n ap vin sou, n ap vin sou Maten Karayib la wi. Pase Yvner te, Yvner te fon ti manyon nan emisyon an wi. Fò w reponn Yvner. Yves pa manyen. Yves te pa manyen. Anben an ale. Pou bay pomp lan men. Sa k pase men.
Regard. Mwen fè, mwen fè anviwon, mwen mete anviwon 10 pomp pou moun kaba k te gen pwoblèm dlo nan zòn nan. M pral ba w konfidans se ou menm sèl ki ka bay konfidans sa. 10 pomp, 10 pomp ou te bay, ou te, ou te, ou te bay taba a. M enstale, m enstale nan taba a jiska jodi a. Se jodi a m ap met yon m ap met yon ponp lakay mwen mwen menm an 2026 m vann ou sa e demen m ap voye foto a pou ou kote bòs yo ap travay pou w ka wè Voye l mwen pou m poste l Paske s on medya m gen la Caleb Definitivman paj yon Recette Delva s on medya Èske m sou 10 depatman an la aktyèlman la a? Wè.
Son media m gen la. Voyel pou mwen pou m metel pou m metel sou paj mwen. Map fè sa, map moutre w kote yap travay lakay mwen, donk jan yap rele depite pwop sesi sela, men se legliz m soti kazo, m sot nan legliz maison de refuge de kazo. Pablo di m moun nan lakou kazo yo, ponp lan fin fèt, moun yo di ou meprize yo, ou fin fon barè pou yo ou pa janm parèt. Mwen di Pablo, m pa, e pa Pablo, Eddy, Eddy, Eddy ki te nan gwoup Taba. Pablo te la tou. Mwen di mesye yo, mwen menm dedikasyon Sen Marsyal, m gen yon edikasyon de kongreganis, m pral dou pi devan sa l vle di. Sa men goch bay, men dwat pa bezwen konnen l. Pandan m sot nan legliz ka pastè Serge Courlangy, Maison Refuge de Cazeau, mesye yo vin chèche m nan legliz la, yo di m, DP, ann al salye moun yo. Mwen di ok. M kite legliz la, m retire kravat mwen, paske m te gen kravat, m retire kravat mwen, m ale. Lè m rive, tout moun kontan, m di moun yo, si nou kontan, m pa ka kite sa konsa, ban m ponpe premye bokit dlo a. Epi ekip kominikasyon m te la. Mesye yo fè foto. Ou konn kòman sa ye. Ok, ok.
Mesye yo fè foto. Lè yo fè foto, epi mwen just kite sa. Pandan m pral nan yon somè Kebèk, m ta pral rankontre ekip palemantè Kebèk la. Epi m chita nan èpòt la. Lè m chita nan èpòt la, mwen di, ban m bay. Lopinyon ou okipasyon? Ou konn se kominikasyon m etidye. M di ban m bay lopinyon ou okipasyon. M te tcheke avan, epi kòlèg mwen Gary Bodeau, te gen kòlèg Gladys, te gen lòt kòlèg ki ta pral nan delegasyon ki ta pral rankontre palmantè Kebèk yo. Epi mwen poste foto a, m di m ap ba ou okipasyon. Mwen moute avyon an, Gary Bodeau potko rive. Mwen moute avyon avèk Gary, epi Gary chita dèyè do m, Depi te gade bolo di m Caleb ki gagòt ou fè konsa la frè m ou ap kraze rezo sosyo a wi m di non Gary m pap kraze rezo sosyo a kounye m bay rezo sosyo a okipasyon paske m konnen kòman sa ye se kominikasyon m etidye se syans politik m fè nan GOC se project management m etidye e Boston donk m konn kòman w manedj moun m gen relasyon zimèn m fè teyat m fè sinema. Donk m konn kòman ou manye lopinyon. Mentnan, letan m sot Monreyal oubyen Kanada pou m antre an Ayiti, pòs la te fè 312 mil vyouz. Ou konprann sa? 312 mil vyouz.

Paske li vin tounen yon etikèt pou Caleb Desrameaux, depite Pomp la. Men m ap gade kòmantè yo la depite Pomp. Sa di, li rete kòm yon etikèt finalman. Eske batay kominikasyon pa pèdi l? Menm si... Non, non, non. Se ki a la vi, se ke moun sa yo pa konn moun mwen ye a. Yo konn sa m fè a. Paske gen diferans ant sa w fè e moun ou ye.
Ok. Yo pa konn moun mwen ye a. Yo, yo pa, yo, moun sa yo pa konnen, si yap pale de sa m fè, yo pa konnen ke m se fondatè Mass Konpa. Yo pa konnen ke m se parenn disip. Yo pa konnen ke m se manm, manm, fondatè Djakout Number One. Èske ou kwè sa m ap di w yo la? Donk sa vle di. Men bon, men mwen m pat konn sa yo. Mwen, mwen, mwen men m pat konn sa yo de, de, de ou, de ou. Anben, anben, se sa, se sa vle di, sa vle di John. Gen de moun k ap pale de ou nan lavi, yo pa konnen w. Ou pa ka rete sou sa moun ki pa konnen w ap di de ou pandan ke ou menm ou ap konstwi. Sa m ye nan peyi a, an verite mon frère bien aimé, san la gwos tèt, sa mwen menm Caleb Desrameaux ye nan peyi a, rès 12 milyon ayisyen an pa ka Caleb Desrameaux. Sel mwen ki Caleb Deramond. Men gon bagay m tap di talè a Caleb, ya yn reyalite sur les rezo sosyo, ya yn reyalite lokal. Bon reyalite rezo sosyal la, m pa rele l on reyalite paske le pli souvan se sa moun yo panse oubyen kap pase sou rezo sosyal la pa gen anyen poul wè avèk tèren, reyalite tèren an. Eske pa egzanp ou ou ou. Tabar, kote w soti nan Tabar la? Kòmsi, jan m wè moun yo la y ap kritike w sou Facebook lan la, sou rezo sosyo yo, èske Tabar ou genyen menm, menm, menm, e, e, e, e, e, èske moun yo kritike w nan, nan, nan, nan, nan, sou tèren an? Lè w ale, èske moun yo ou rankontre a moun yo, èske moun yo yo, yo fè foto avè w? Kòman sa ye sou tèren an?
Jamè, o gran jamè, monchè. M gen 5 an depi manda depite m fini. M pa depite depi an 2020. Nou sòm an 2023. 2026 e si n konte 12 janvye 2026 ki sot pase a sa fè 6 an depi m pa depite. M ta renmen m ta renmen fè w rantre isit Taba m ap mache avè w pou wè nan ki nivo mwen ye avèk rès popilasyon an. Dayè m gen yon pwoblèm ke m rive Petyonvil, Depite m te travay pou ou. Ke m rive Okap, Depite m te travay pou ou. Ke m rive Dèlma, Depite m te travay pou ou. E nenpòt kote m te konn ale yo, kòm kounye a deplasman m difisil. Tout kote m rive m vin yon moun ki te travay pou mwen. Alò ou panse E ou panse rezo sosyo ki bay otan d'analfabèt aksè a l'entènèt ka rive sou mwen? Non monchè, y a la réalité de la vie, y a la réalité des réseaux sociaux, y a la réalité, kòman m ta di sa, au delà de la vie. Tande, mwen, mwen, mwen gen 2 zan depi m'ap poste des vidéos spi sou kesyon labib, sou kesyon espirityalite.
M panse ou te vin, m wè ou vin pastè nèt wi Caleb. M pa, m pa, m e poutan m pa pastè. M wè ou vin pastè nèt.
Caleb, men m gon kesyon pou ou. M ap vin sou kesyon e Maten Karayib lan. Eske a sèten moman, eske a sèten moman ou tu a la konsyans ke ou, ou, ou regrèt ou t al fè politik? Eske, eske ou pa genyen yon sèten regrè ou yon regrè sèten Deske ou t ale, ou kite sinema, mond kiltirèl la pou al nan mond politik. Èske ou pa gen yon regrè kèlke pa? Non, non, non. Paske la kilti an Ayiti avèk mwen. Jodi a mwen rantre nan kilti peyi m. Mwen se yon moun ki esansyèlman kiltirèl. Mentnan, m pa al fè yon eksperyans politik. Regad, m soti direktè kiltirèl TNH, M ale nan chanm depite a, m fè 2 zan prezidan komisyon kilti nan chanm depite a. Mwen fè 2 zan vis prezidan o seyans. Pandan m vis prezidan o seyans lan, mwen toujou rete manm komisyon kilti chanm depite a. Donk sa vle di la kilti toujou akonpanye m. Men la kilti se pa, sa n ap pale a la nou pa pale de. mizik, teyat non. N ap pale de se ki fè lòm. N ap pale de lesansyèl de lòm. Pa egzanp, lesansyèl de layisyen. Mwen menm, pandan m te jounalis kiltirèl TNH, paske m fè syenszimèn, mwen renmen antwopoloji, wè jan m ap pale de labib, paske se edikasyon sa a m genyen an, m ka pale de vodou a nan menm nivo sa a. M konn vodou a. Ou wè, ou wè, ou wè franmasonnri? Mwen konn nivo franmasoni an paske papa m se te yon gran entèlektyèl nan franmason ke l te ye nan Boston. M se pitit papa m, papa m aprann mwen anpil bagay. Donk mwen menm kiltirèlman, tou s ki fè lòm, tou s ki fè lòm mwen ladan. Mwen chwazi lafwa pa m, mwen chwazi lafwa pa m nan le prensip de lavi etènèl. Se nan sa m mete lavi pa m, men m rete moun imen. Pa egzanp, mwen toujou pale de Moyiz. Moyiz fè karantan k ap viv ann Ejip. Moyiz konnen tout divinite ejipsyèn yo. Moyiz konnen tout prensip ki gen ann Ejip. E Lejip se la grand sivilizasyon de limanite. Men Moyiz sa a, l ale sou mòn Orèb, li chanje E l retounen ann Ejip, li batay kont lèdye ejipsyen. Lejip toujou rete avèk menm valè yo. Men, genyen yon lòt puisans ki pi gran ke Lejip ki vin montre limanite se pa sèlman Lejip ki genyen. Moun ki te fè, ki kreye lòm nan, li rekonèt Lejip. Paske se pa sèlman Lejip n ap pale. Lè yo di Jezi fèt, lè wa Maj ki te vini nan Betleyèm nan, se pa de senpl sitwayen non. Lè wa Maj ap di de wa Maj la, se de gran majisyen, de gran astwològ, de moun ki etidye lèzast, ki wè etwal sa a yo file a. Etwal sa a ki file a, se pa yon senp etwal ke l ye.

Sa m fè an Ayiti. Sa m fè nan Pòtoprens. Non men, Caleb Desrameaux, Caleb Desrameaux, mwen menm pèsonèlman, ou se youn nan moun ke m grandi avèk, avèk non sa, avèk vwa sa, avèk vizaj sa. M sonje lè m, lè m jenn ti gason. Caleb ou pi gran pase m lontan, Caleb, e menm si ou wè mwen m gen bab map blanch kounye a, men m ti moun lontan devan w. Map gade, map gade w nan TNH avèk Josias, nou te gen yon emisyon nou te konn prezante. Nou te sanble de frè nan TNH. Map gade w nan pwotèj mwa. E sa vle di ke ou fè anpil bagay. E sa fèm di w ke nou gon sosyete ki pa rekonesans. Ki pa gen okin rekonesans. E gade sou ki sa yo rete kounye a. Se sou kesyon on ponp ou tal inogire. E se on mezentèpretasyon ke yo fè de on reyalite. E paske ou bay 10. E ou pa tap menm pase menm nan zòn nan. Se pase ou pase paske moun yo te mande pou vini. Donk sa di ke mte fè on video sou sa. Se sosyete sa n gen. Donk, yo chita sèlman sou sa yo konsidere kòm yon glisman, kòm yon erè ke moun nan fè, men yo pa janm konsidere ki sa moun nan fè dan lansanb. Ou wè sa m di w lan? Kalèb aktè de sinema, Kalèb Deramo e prezantatè TNH, Kalèb e aktè kiltirèl trè enfliyan nan peyi a, Kalèb direktè kiltirèl ministè de la kilti, men yo pa pale de sa, yo plis pale de kesyon ou t al inogire yon ponp. E sa vin fè m konprann ke mwen menm ki... Sa fè m konprann ke nou gen yon sosyete k pa gen okin, okin rekonesans. Donk, e, e, e se byen domaj, se byen domaj. E, Caleb, gon, gon bagay m anvi di ou, e, e, politik, pou mwen menm se, a, a m fèt an Ayiti, m gen enpresyon se tankou chabon. Donk, si l pa sal ou, l ap boule ou kanmenm. Sa di, e, Èske w santi w viktim de sa? Pa egzanp, m konnen gen de nèg ki ki antre nan politik de bòn fwa, ki te rantre pa egzanp pou fè de bagay, paske yo gen yon volonte pou gen bagay ki chanje nan peyi a, yo gen volonte pou yo enplike yo kòm sitwayen. E men moun sa yo, yo pral soti lèd, kòmsi, menm si yo ta gen, yo pa ta fè anyen wi, men yo soti kòm avèk yon etikèt sou do yo, Kòm vòlè eksetera, kòm euh, kòm pa serye. Èske w pa panse ke se, se rapò pèp ayisyen avèk la politik ki fè ke depi w antre nan politik otomatikman ou pa bon moun? Gen, m, m, m, m pral kòmanse, ou konnen lè w ap pale avè m bagay la ka laj e n ap trè. M pral kòmanse pou m di w an 2025, gen yon kandida nan eleksyon amerikèn ki gen 34 akizasyon sou do l yon fason pou l t al nan prizon pou l pa t janm anyen. Sa yo rele 34 feloni an. E kandida sa a rive prezidan ameriken. Mentnan, se ki rapò sosyete amerikèn nan genyen avèk yon kandida oubyen avèk yon moun jeneralman? Gen 2 nivo. Nivo a se ke an Ayiti jiska prezan yo poko aprann pèp la e se m tap swiv yon entèvansyon Pwofesè Sauveur Pierre Etienne te fè sou Metropole, ou konnen m toujou fè monitoring mwen.